Jan nou remake l la, nou nan klinik Ash Bastien nan Fondasyon Sewovi nan vil Gonayiv, kote ke nou pral fon ti pale ak Doktè Joachin, Miss Nathalie sou priz an chaj PVVIH ak ARV. Nou pral fon ti pale. Nou pral pale.
Dakò.
Bonjou, bonswa, madam, mesye, non pa m se Cossy Roosevelt, jounalis sante, mwen retwouve m lan vil Gonayiv lan depatman Latibonit pou m prezante nou enyèm emisyon enfo VIH sida. N ap raple emisyon sa a rantre lan kad kanpay E egal E, Endetektab egal Entransmisib, yon inisyativ Enstiti Panos ap egzekite sou sipèvizyon PNLS, MSPP e ki jwenn bourad lajan Pepfar ak usaid. Jodi a sijè nou se pvrih sou medikaman arv ka viv lontan san devlope maladi sida. E pou nou rite fè sa, nou genyen 2 envite, nou gen doktè Joachin Emilson avèk mis Nathalie Saint-Fleur, avèk yo menm nou pral debat de kesyon an. N ap kite yo prezante yo a tou de wòl. Doktè. Bonjou Mesye Cossy. E se yon plezi pou nou sou plato a jodi a. E kòm ou te di l deja, non pa m se Doktè Joachim Emilson Israël. Donk mwen se medsen de fòmasyon, mwen gen yon metriz an sante piblik. E mwen se kowòdonatè rejyonal Fondasyon Serovi pou Latibonit e le Nòdwès.
Bonjou Mesye Post e non pam se Sen Flè Nathalie mwen se enfimyè kòdonatris e pwogram VIH sant sante Kasolèy se yon plezi poum rankontre avèk ou maten an.
Jan nou dil lan sijè a pou jodi a se PV VIH sou medikaman ARV ka viv lavi yo pandan lontan san yo pa janm devlope maladi sida. Avan nou kòmanse, nou rantre danble nan sijè sa, doktè e prezante nou Fondasyon Sewovi, di n kisa l ap fè lan rejyon Latibonit lan. Ok trè byen mesye Cossy, Fondasyon Sewovi se yon yon òganizasyon lokal e ki te ki fonde an 1999. Donk Fondasyon Sewovi li.

Donk jisteman, èske ou ka pale nou ki sa popilasyon kle a ye menm? Ok, dakò.
Donk, jeneralman, souvan nou konn ap tande popilasyon kle, bon, men, anpil moun, e m panse ke pa vrèman sène ki sa k popilasyon kle a. Donk, popilasyon kle a, ladann nou jwenn e les arsa, e arsa son akwonim e li vle di se dè zòm eyan dè relasyon seksyèl avèk dè zòm. Epi nou jwenn les clients des professionnels de sexe epi nou jwenn les professionnels de sexe. Men ansanm kategori sa yo se yo menm ki konstitye popilasyon kle pou nou isit. Donk n ap adrese nou kounye a avèk Miss Nathalie Saint Fleur, ou travay, ou kowòdone travay, aktivite pou Ka Solèy. Sant Sante Ka Solèy. Pale nou de estrikti sa menm. Alò, Sant Sante Ka Solèy se yon enstitisyon piblik ke li ye. E li pran nesans vè lèzane 80, e kote ke li sitye la m kwè li sitye l kòm se nan se non zòn nan ke li pote alò pwogram VIH la rantre nan nan enstitisyon sa an 2011 nou pase plizyè patenè e te genyen UMB aktyèlman nou avèk CMMB ki se yon rezo e m panse ke son rezo ki trè koni onivo nasyonal Nou menm nou ofri, o nivo sant lan, nou ofri plizyè gam de sèvis. Pa egzanp, vaksinasyon, matènite, prenatal, eksetera. Men pwogram VIH la li andan l, li fè prevansyon e priz an chaj IST, VIH, sida, TB, eksetera.
N ap raple ke sijè nou se ptvih sou ARV ka viv pandan lontan. san pa janm devlope sida. La nou pral wè kesyon priz an chaj la doktè. Pale n de priz an chaj la, ki sa l ye e kòman nou fè l o nivo de sit sa a? Ok tou dabò map di nou ke fondasyon sewovi li prezan dan 9 departeman an ayiti donk nou gen yon an total de 18 sit ki fè priz an chaj VIH sida donk tou dabò fòm di nou ke priz an chaj la

Donk, byen ke jodi a ke m ap an ti jan met yon aksan sou aspè medikal la, men konsa tou m pa t vle pa soulinye lòt aspè yo. Paske sante a li menm, selon definisyon OMS, se yon eta de byennèt fizik e aspè mantal la li trèzenpòtan. Donk, onivo de Fondasyon COVI, e prizanchaj la se tout on sikwi li ye. Sètadi ke avan menm ke nou rive nan prizanchaj la, premyèman pa bliye ke m te di nou ke nou travay nan prevansyon, swen e tretman. Premye pati ki fè la gen de kanpay de prevansyon ki ankouraje moun yo a avwa konpòteman seksyèl responsab. De la gen de materyèl de prevansyon ke nou distribye epi gen nou fè òf sèvis depistaj la ok moun nan li volontèman li asepte depistaj la epi lè li depise avan li depise se la ke mwen pral di ke lòt pwofesyonèl yo antre gen yon sikològ ki fè yon kaonseling pre tès pou li. epi apre sa yo bal rezilta 40 e apre rezilta gen 40 seling postes epi la rezilta ok rezilta nou konnen ke sa ka rive ke li li pozitif donk se apati de rezilta pozitif la se la ke tout strikti la pwal mete an branl pou ka resevwa pasyan sa donk e jan ke ou te dil la. VIH pozitif pa vle di ke lavi fini. Sa vle di moun lan ap jwi tout vi l. Donk o nivo de fondasyon an, e donk pasyan sa ki pozitif la, e e e selon strateji 3 95 lan, piske kounye a la li vin konn stati l, donk se yon obligasyon ke nou mete l sou medikaman. Donk mete l sou medikaman an, e li kòmanse pa egzanp e e ke medsen an li fè yon egzamen kon e egzamen fizik konplè pou li epi avan tou yo yo skrine pasyan an pou tibèkiloz paske nou konnen tibèkiloz la se se e se yonn nan enfeksyon ou ka ou ka e ko enfeksyon ou jwenn pli souvan kay pasyan VIH yo epi apresa e. Se medsen an li la, li fè tout egzamen de woutin pou pasyan sa a epi pasyan an li, nou ka di li anwole sou ARV. Donk pou ARV la se m ap di moun yo se yon triterapi li ye, sètadi se 3 molekil aktyèlman ke nou itilize, premyè liy nan. Donk pasyan sa a li pran medikaman an E apati de jou ke l anwole a, l ap gen yon randevou pou l vini sou kenz jou. Sou kenz jou la, medsen an gen pou l mande l kòman l santi l, kòman l ap evolye sou medikaman l. E lè l vini nan vizit medikal sa tou, gen tchèk k ap fèt. E sa ka rive tou ke, se pa sa ka rive, psikològ la tou ap mande l kòman l santi l. Se jis ke pou pasyan an li santi bon, on eta, on eta de byen nèt. E, e, wi pou nou kontinye, donk, e lòt bagay ki pwal ekstrèmeman enpòtan, se ke si tout bagay byen, pasyan sa, e apre 3 mwa ke li te fini sou medikaman, e nou g'on egzamen ki rele chaj viral ke nou pwal fè pou li, Chaj viral la se kisa? Se gade e li pwal detekte eske pasyan reyèlman li te adere avèk medikaman. Si pasyan li adere avèk medikaman, kantite de viris ke li genyen an li ta sipoze diminye. Donk e apre ke e rezilta sa, e donk pasyan se swa chaj viral la li. detektab, detektab la se ta di gen de efò ki pou fèt toujou, eske te gen pwoblèm aderans, eske gen lòt pwoblèm, e e e e si chaj viral la apre sa ke m e pwosesis la l ap kontinye. N ap raple n ap swiv emisyon enfo VIH sida e n ap pale de PVVIH, ki sou tretman ARV, ki kapab viv lontan san pa janm devlope maladi sida. E doktè Joachim tap esplike talè a, pwosesis priz an chaj lan, e ki wòl pa w antank enfimyè lan pwosesis sa a? Alò ke mwen menm mwen se enfimyè men mwen o nivo de kòdinasyon. Men sa pa anpeche ke mwen rantre. nan priz an chaj la paske se yon travay dekip ke li ye. Enfimyè kòm nou souvan tande enfimyè yo souvan ke se o chevè dè malad ke yo toujou ye men o nivo pwogram VIH la se pa fòseman. Sa ka rive genyen sant de sante se sèlman enfimyè ki ladan pou fè priz an chaj la lè sa li oblije wòl jwe wòl Enfimyè ki wòl pwòp a li menm, li jwe wòl medsen, si pa genyen TS, pa gen sikològ li oblije jwe wòl tout sa yo. O nivo de sant sante Kasolèy kòman sa ye? Ebyen nou genyen plizyè enfimyè anviwon nou 5 ki nan pwogram nan, gen enfimyè ki responsab fanm ansent, fam aletant, Timoun yo ki ekspoze, lè nou pale de timoun ki ekspoze, se timoun ki gen manman yo ki gen viris la nan san yo. Nou gen yon enfimyè an swen, se li menm ki fè sa yo rele prizanchaj adilt yo. Nou gen yon yon enfimyè dispansatris. Nou gen yon yon enfimyè kawounselò, li menm li onivo de depistaj. Kòman travay sa fèt li menm? Lòske yo fin fè edikasyon oubyen sansibilizasyon onivo sant lan, yo fè sa yo le yon tri, paske nou sonje lontan se te depistaj sistematik, men kounye a se depistaj sible ke li ye. Omwen fòk moun nan gen yon siy ki revele, ou ka fè l panse avèk li ka gen VIH, pa egzanp, zona, tibèkiloz, oubyen l gen bouton sou kò l oubyen l gondi a yon, oubyen yon fyèv kèlkonk. Lè sa a, ou pran li, ou oryante l vè sant de depistaj la ki diferan pou moun ki TB yo, fanm nan prenatal yo ki vin konsilte paske yo gwo vant, fanm matènite obligatwaman fòk sa yo, yo menm yo depiste. Men lòt moun yo, ou oryante yo. Sa ka rive moun nan rive li di li pap fè tès. Enfimyè ki responsab Pati sa li la poul konvenk moun nan poul di se lopital ke ou vini fòk ou fè egzamen pou yo kapab ede ou soulaje avèk pwoblèm ou an imedyatman moun sa li aksèpte li fè tès tès li yo fon karon se li pre tès pou moun nan yo dil men ki tès kel pral fè kòman rezilta ka soti. Apre si ke rezilta a soti negatif, yo bay moun nan rezilta l nan yon kout tan. Si tès la pozitif, yo avèti l, yo fè yon counseling pòs tès toujou pou li, yo avèti li ke tès li a pozitif. Sa ka rive tou li aksepte, sa ka rive li pa aksepte. Si ke counselor a fè premye priz kontak la li pa aksepte, li gen pou devwa pou l fè swivi a oprè de sikològ la oubyen TS. Nou menm, nou gen yon sikològ de pwofesyon men ki jwe wòl TS o sant sante Kasolèy. Si TS la li menm, menm si se sikològ li ye, sa ka rive li pa konvenk moun nan paske chak moun gen yon apwòch. Li apwoche m kounye a antanke kòdonatris e enfimyè, mwen ale pou m konvenk moun nan. Men mwen menm kòm m gen toujou gen ti bèl ti pawòl pou yo menm, anpil pafra yo konn gen dlo nan zye yo oubyen yo trè irite, men m rive konvenk yo kanmenm. Lè moun nan li fin aksèpte li wè tout sa nou di l yo se pou sante l ke l ap bon, kounye a nou fè sa rele anwolman ki se dezyèm 95 pwogramatik ou tande y ap pale a pou mete moun nan sou medikaman. Apa de sa yo, sa ka rive moun nan pa pran medikaman an menm jou a, sa a se li revyen de doktè, de prizanchaj doktè avèk mis yo, selon eta moun nan. Men nòm nan di. Pa kite moun nan soti nan sant lan san l pa pran medikaman. Wi, an palan de medikaman sa vrèman enteresan e doktè Joachim tap pale talè a, yo mete pasyan yo sou premyè liy lan. Esplike n sa premyè liy lan ye, kisa l gen ladan l? Ok.

Pou li te gravir la li pa gen anpil tan depi ke li li antre e se yonn nan medi avan te gen efivarens men se yonn nan molekil ki pèmèt ke gen anpil efè segondè ki te gen lontan nan le pase efè segondè sa yo yo diminye drasikleman. Eske jounen jodi a la nan kad prizancharj lan lò nou rankontre yon moun ki volontèman fè tès antikò VIH, rezilta a pozitif, nou pale avè l, èske otomatikman nou mete l sou medikaman? Sa fèt konsa? Wi, se konsa sa fèt. Mwen te di w sa deja, sa ka rive, nòm nan di dan limedya, osinon zewo a senk. Oubyen yon semèn, sa depan de etap pasyan an. Pase pa bliye, kò moun nan si l te deja an defayans oubyen l gon tibèkiloz, fòk ou tann omwen youn a de semèn anvan ke ou bay ARV a. Sa se li rantre nan priz an chaj pasyan an. Alò pou premye lin ke y ap pale a. Se premye kontak pasyen an avèk medikaman yo. Se sa k fè w ap wè yo di w gen premye, gen dezyèm, gen twazyèm liy. Si pasyan an li fè yon echèk avèk premye liy nan malgre l ap pran medikaman an, chaj viral li, sètadi kantite viris li nan san an toujou byen wo, sèke yo konsidere sa omwen de egzamen pasyan an gen yon echèk, lè sa yo pral voye l sou dezyèm liy. Si se te menm bagay ki pase sou dezyèm lin nan, ebyen ou pral voye l sou twazyèm lin nan. Men twazyèm lin nan nou toujou di pasyan an, pasyan an gen 2 chans. Se premye, dezyèm lin. Paske twazyèm lin nan, anpil pwosedi anvan yo ta rive bay pasyan an twazyèm lin nan. Kidonk pasyan an gen enterè pou l rete sou premye lin nan fason ke l ap pran medikaman pou chaj viral li desann nèt.
Si chaj viral li desann nèt, sa vle di ke moun nan vin endetektab. Endetektab. Doktè e Joachin, nan ka travay wap fè nan Fondasyon Sewovi o nivo de sit sa la, ki rezilta ke nou jwenn? Eske nou gen iks kantite PVH nan sant lan ki rantre endetektab e pi kelke mwa apre yo vin, ki te rantre detektab ki vin endetektab? Ki rezilta nou genyen? Bon, fò m di nou ke o nivo de sit sa ki rele Ajbasyen, men se an jeneral o nivo de fondasyon an, nou akòde anpil enpòtans a sa yo rele aderans o medikaman. Aderans an sètadi pou nou si e sèten ke pasyan reyèlman li pran medikaman. Donk, E o nivo de sit sa e nou konn jwenn e dè pasyan si ki pa anpil e dè pasyan ke chaj viral li endetektab men se sitou se dè pasyan ki te gen yon ti moman de neglijans men ekip psikososyal nou toujou pran le tan pasyan sa yo chita avè yo envite yo nan dè gwoup de sipò kote gen dè pataj dèksperyans ke gen lòt pasyan ki te nan etap la, men apre sa ki kite et etap detektab la ki vin endetektab. Donk, e jan mwen te di w lan, nou akòde anpil enpòtans avèk sa e sa fè ke w ap wè ke o nivo de rezo pa nou an, e nonb de pasyan ki detektab e sou medikaman li pa anpil. Donk, se yon devwa sakre ke tout ekip la genyen, ke se swa lè medsen, ke se swa lè sikològ, lè travayè sosyal, Depi ke ou jwenn yon chaj viral ki pa detektab se yon alam nan tout sistèm lan e sesi se tout ekip e la ki ki ki ale o chevè ki antoure pasyan sa pou pèmèt ke de detektab li vini e e endetektab pou pèmèt ke li jwi yon bòn sante li pèmèt ke li li vi yon bèl vi ke li pap ka enfekte lòt lòt patenèl sa se objektif Pwogram lan, sa se objektif nou nan Fondasyon. E nan ki nivo ke kanpay E egal E a, endetektab egal entransmisib, ede nou nou menm nan travay nap fè a pou ke moun ki te pèdi 2 vi yo tounen, pou ke moun ki te pa vle pran medikaman, ki pa vle fè tès lan, nan ki pwen ke kanpay sa li vreman itil nou, kanpay E egal E a? Bon kanpay nan li vrèman li vrèman ede nou paske premyèman gen aspè edikasyon terapyotik la sètadi atravè kanpay E egal E a nou genyen dè pwofesyonèl dè prestatè de enstiti pa nòs ki konn vini nan sit yo ke nou pwograme dè seyans dedikasyon terapeutik avèk pasyan ki gen chaj viral detektab yo. Sètadi ke edikasyon terapeutik la li ekstrèmeman enpòtan. Dèfwa se konn rive se pa neglijans men dèfwa tou se petèt pa inyorans ke pasyan an tou li pote dè neglijans nan priz de medikaman. Donk atravè seyans de fòmasyon sa yo,

Li vin an kèlke sòt sansibilize moun ki te abandone tretman yo t pat jwenn, se atravè kanpay sa yo tou sa konn rive ke w tonbe sou sou des perdus de vue, e pèdi de vi a tou menm si nou pa vin tonbe dirèkteman sou li men a lèd de seyans de fòmasyon, denfòmasyon ke kanpay nou ap fè la m panse ke Dèfwa gen sansibilizasyon an li arive nan pòt yo e yo dèfwa yo konn byen ke nou fè tracking nan nap chache yo men yo konn vini volontèman yo konn retounen volontèman oswa. Pou nou fini nap mande Miss Nathalie St Fleur ki konsèy li genyen pou VIH yo ki sou medikaman oubyen sila ki teste ki poko sou medikaman ki konsèy ou ka ba yo? Sèl sa mwen menm e mwen toujou di pasyan pa m yo, moun ki frekante enstitisyon an, e pa sèlman moun ki frekante enstitisyon an non, paske depi ke se yon pwofesyonèl de sante ou ye tout moun koutwaye w. Nan mesaj kotidyen mwen yo, mwen toujou di yo VIH pa touye moun. Il sifi ke ou pran medikaman w, ou ap viv. Kòm tout òm èmòtèl, di Sokrat, ou ka mouri pa aksidan, ou ka mouri pa maladi kwonik, ou ka mouri pa tout bagay ki egziste swa e katastwòf natirèl. Men pou VIH sida, bagay sa, li pa egziste ankò. E mwen m toujou di yo, se sa pèsonèl sante di nou, se ladan pou nou kwè. VIH pa touye moun, il sifi ou brè medikaman ou. Ou ka marye, ou ka gen pitit, si w gwo vant menm si w gen VIH depi w pran medikaman w pitit la fèt san VIH e lè ke ou al kouche avèk yon moun depi w pran medikaman w ou gen tout chans ou pou w pa bay moun lòt moun nan maladi a. Kidonk, ki mesaj espwa? Se ke VIH pa touye moun. Si ou tout fwa ou teste pozitif, ale nan yon sant sante oubyen yon lopital kote yo fè prizanchaj yo pou yo ba w medikaman pou kontinye vi ou, kontinye vi sosyal ou, kontinye vi espirityèl ou si w bòkò toujou fè wanga w, si w pastè al nan jèn Pa konnen, kèlkeswa sa ke ou te genyen nan sosyete a atik de pwofesyon oubyen travay ou, w ap kontinye fè yo. W ap jwenn moun ki akèy ou ki ba w bon akèy pou moutre ke nou pa sèl. Sèke sa m ap di moun ki te abandone tretman yo, Gen espwa, paske lontan nou te konn wè lè moun mouri avk lè moun gen VIH se mouri yo mouri men kounya pa gen bagay sa pyès se mesaj despwa kem genyen pou moun ki abandone yo tounen vin pran medikaman nou pou nou kapab kontinye viv ak maladi. Trè byen, e mo de la fen an se pou Doktè Joachim. E bon mwen rejwenn Miss. Nathalie nan mesaj despwa sa ke li lanse e avèk tout moun ki te kite ki te kite swen ki te kite tretman ke nou tap fè a e tout lòt moun tou ki ki te teste pozitif men ke ki afese poum di yo ke lavi kontini Lavi ka pi bèl, lavi ap toujou pi bèl, il suffit ke ou pran medikaman yo, chaj viral ou vini endetektab, enben wap wap jwi vi'w jan'w ta sipoze viv li a.
Trè byen, se sou dènye mo sa a nou mete fen a emisyon enfo vh sida. N ap remèsye Doktè Joachin avèk Miss Nathalie ki te aksepte reponn kesyon nou. Se te yon plezi pou n te avèk nou.